Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye sa ka fèt e sa k regle mèsi avèk ou menm ki toujou rete sou chanèl la ki gade videyo yo ki like ki pataje tout videyo nou lage yo e sa fè nou plezi jodi ankò e mwen vin yon lòt videyo se yon se yon bagay k ap domine m depi maten depi depi maten k ap domine m e Donk, m santi fò m te pale de sa. Se sa k fè m deside fè yon ti videyo pou m, menm jan avèk anpil lòt moun k ap poze tèt yo kesyon an, mwen menm tou, pandan jounen an, e pandan mwen te sou Facebook, mwen wè gen de seri bagay, gen de seri moun k ap pale yon pakèt lòt bagay. E m deside fè ti videyo a pou m di, menm jan avèk ou anpil moun kap mande kilè prezidan Jovenel ap jwenn jistis. Nou konnen e sa pral gen 3 mwa, sa pral gen 3 mwa jiska prezan pa gen anyen ki di e nou konnen koman prezidan te mouri deja e mèsenè vini rantre lakay li asasinen e avèk anpil bal Madanm ni pran bal e gras a Dye madanm ni an vi. Men li menm, li te mouri e anpil pawòl fè kwè ke yo maspinen li, ponyèt li kase, yo pete je l. Donk. Jiskaprezan, anyen poko di. E malgre anpil arestasyon fèt, mèsenè ki te vini, ki antre nan peyi, yo di mèsenè kolonbyen yo ki te soti nan peyi yo, ki rantre avèk konplisite de kèk lòt moun oubyen de kèk konpatriyòt nou ankò ki se ayisyen parèy nou, e avèk konplisite yo ki rantre, ki vin touye prezidan an. Donk, yo anba kòd, avèk lòt moun ankò ki anba kòd, men jiskaprezan, yo poko ka jwenn, nou kapab di, otè entèlektyèl la. Paske gen yon pwovèb ki di, moun ki di men koulèv la, se li ki touye l. Donk, moun ki achte tikè, ki lwe kay, ki fè yon seri de bagay pou kapab ebèje e mèsenè sa yo, donk se moun sa a ke jiskaprezan anyen pa janm ka di sou li. moun mawon, senatè mawon, jij mawon, ou konprann? Donk, ta sanble bagay la, se yon won l ap tounen, se yon vire tounen y ap fè. Imajine yon prezidan k mouri, yon prezidan an fonksyon, e li mouri nan kondisyon sa. Se lòt moun ki pa gen moun ki pou pale pou yo, ki pa gen kamera sou yo, ki pa genyen kòb nan men yo, Pou yo ta jwenn jistis. Ou konprann? Imajine w, yon prezidan ki genyen tout, nou kapab di tout peyi a nan men li, li mouri. Ou konprann? Li mouri jiskaprezan. Li pa ka jwenn jistis. E nou pa konn kilè l ap jwenn, paske imajine w sa pral gen 3 mwa. Nan ki peyi serye yon prezidan ap mouri? Ou konprann? Nan ki peyi seri yon prezidan ap mouri pou jiska prezan pral gen 3 mwa pou yo pou l pa ka jwenn jistis ou byen pou yo pa ka bay yon konferans de près pou yo di men men men men men men men men yo di de a a zèd men kòman sa pase jiska prezan ta sanble se menm se menm se menm nèg yo ankò, se menm jistis la, se menm kò a ankò. Ou konprann? Jan pwovèb la di a, se ta sanble se rat kay ki manje pay kay. Ou konprann? Se menm yo menm. Donk, e yo fè bagay la tounen an won, y ap vire l an won, y ap tounen l jiskaske. Mwen m bliye sa. Donk m pa kwè, m pa kwè mwen, mwen menm pèsonèlman m poko prè pou m bliye yon, yon zak konsa, yon zak maspinay konsa. M poko prè pou m bliye l. Ou konprann? M pa kwè anpil lòt moun ki menm jan avè m, m pa kwè yo, yo prè pou yo bliye yon zak maspinay ki fèt konsa, yon zak kriminèl konsa. Donk m pa kwè yo ko prèt pou yo bliye zak sa. Imajine w, yo arete Kolonbyen yo, yo arete Sanon, yo arete Pastè, yo arete lòt moun, konprann? Pou youn nan moun sa yo pa ka bay, konprann? Pou youn nan moun sa yo pa ka di, men se entèl ki te peye, men se entèl ki te peye, oubyen moun, moun, moun sa ki peye kòb la, Ou konprann? Eske se plis pouvwa l te genyen pase prezidan an ki fè yo pa ka, yo pa ka di men se li? Ou konprann? Eske se plis pouvwa l te genyen pase prezidan an? Semèn sa ankò, komisè gouvènman an, li mete entèdiksyon de depa pou premye minis Ariel Henry, selon sa ki ta fè kwè, ki ta ki ta dèyè zak kriminèl sa ki te pase a. Ki ta fè kwè ke premye minis lan ta gen enplikasyon nan asasina prezidan. Premye minis lan pou l moutre ke l gen pouvwa ou byen pou l moutre li revoke Li revoke komisè gouvènman an. Bon. Eske, eske, bon kounye a nou nan, kounye a, tout moun ap poze tèt yo kesyon, eske, eske, eske premye minis lan gen dwa revoke l? Ou konprann? Lòt moun ap poze kesyon, eske komisè gouvènman an gen dwa mete entèdiksyon de depa pou premye minis lan? Wi li gen dwa mete entèdiksyon de depa pou premye minis lan si premye minis lan li, li, li e nou kapab di si premye minis lan gen a wè avèk asasina prezidan an. Se nòmal pou yo mete entèdiksyon depa pou li. Paske jan bagay la fèt la, si pa gen yon moun ki pran yon desizyon, si pa gen yon moun ki mete kanson l, Nan ren li, nou wè anpil ta pase prezidan an pap janm jwenn jistis. Donk fòk gon moun ki di non, fòk gon moun ki frape pye l atè, ki di nenpòt moun li ye a, nenpòt moun, kit li premye minis, kit li minis, kit li te jij, kit li nenpòt moun li ye a, donk prezidan an dwe jwenn jistis depi li enplike nan zak kriminèl ki te pase a. li dwe anba kòd, li dwe reponn avèk lajistis. Ou konprann? E pa e pa paske se ou se premye minis, bon, pou pou si ou enplike nan bagay la, oubyen ou gen iminite, pou yo pa ka pa konvoke ou pou al reponn kesyon lajistis, oubyen pou yo pa ka pa mete entèdiksyon de depa pou ou, ou pa sove menm jan a lòt senatè ki sove a, menm jan a jij ki sove, yo jiskaprezan y ap chache yo pa ka wè l. Ou konprann? Nou wè bagay la gen yon men kache dèyè l, bagay la Donk sa fè n sa se ti moun ki pa genyen ak e moun ki pa gen kòb yo, malere yo, moun ki Bon, nou wè se se chak koukouy jklere pou je, paske si w mouri, ou an tò. Depi w mouri, ou an tò. Jan pwovèb la di a. Donk, bagay la fè jounen an l ap domine m, m te vle fè yon ti videyo Pou m pou m pou m mande menm jan ak pil lòt moun k ap mande kilè prezidan Jovenel ap jwenn jistis. Kilè jistis peyi m ap reyaji aprè bagay sa a. Omwen omwen yo ta gon retounen kèk moun gen yon ti konfyans nan jistis la. Men toutotan l pa ka fè sa a, toutotan l pa ka bay yon yon homme d'Etat nou kapab di ki se prezidan peyi a toutan l paka bay prezidan jistis donk kiyès ki pral jwenn jistis ankò èske ou panse avoka jounalis moun sa yo pral jwenn jistis non si prezidan an prezidan yo m kapab di ki gen tout ki gen tout rekou yo oubyen ki te ki te gen tout rekou yo ki te gen tout je fikse sou li ou konprann donk ti malere ou panse yo pral jwenn jistis. Donk nap viv nan yon peyi chak kokoch klere pou je yo. Jan bagay ap dewoule la bon jodi a ta sanble yo di se prezi yo ta gon akò pou se prezidan lanbè a. Konprann? E ki pral prezidan an pa enterim. Konprann? E se menm se preske menm bagay la konprann sa prezidan lanbè pral fè. Tann dat nèg sa yo nan pouvwa, tann dat nèg sa yo ap vire tounen, tann dat nèg sa yo ap koupe rache. Anyen pa janm fèt nèg sa yo depi depi map leve m tande nèg sa yo nan pouvwa senatè depite anyen nèg sa yo vini pou yo retire yon ti kòb anplis kòm te gen kòm te gen yon katastwòf donk kòm kòb la m pa kwè li ko separe kòb ou konprann nèg sa yo ap vin pran ti pa yo a epi moun grandans yo e moun nan sid yo ap rete san anyen, y ap vin pi mal ke jan yo te ye menm jan a tranbleman de tè 2010 ki te pase a, donk nou vin pi mal, ba nou poko menm, nou poko menm ka ka leve menm yon lòt katastwòf vini, e plizyè katastwòf, lanmò prezidan, e peyi lòk. Se mal nan pi mal. E donk, e ti videyo a m fè l jan mwen di nou an pou nou mande ki lè prezidan Jovenel ap jwenn jistis. Sa m swete, m swete ke prezidan jwenn jistis. Se vre jistis la se pa li k pral fè l. Se pa li pral fèl resisite, o mwen madanm ni ap gen yon soulajman, pitit li ap jwenn yon soulajman, e pou yo kapab, se vre yo pap janm bliye paske se yon pè de fami, e se vre yo pap janm bliye l, se papa yo, se mari, se mari Martine, se vre yo pap janm bliye l, men o mwen yo jwenn yon soulajman, ke mari ou byen papa m te mouri. peyim jistis peyim te bal jistis mèsi dèske ou tap gade videyo a de kòmansman jiska fi jiskaske li fini m swete ou patajel kite kòmantè pou mwen menm jan avèm m konnen wap poze tèt ou kesyon kilè prezidan jovenel ap jwenn jistis nap wè nan lòt se videyo kenbe rèd pa moli.